Hey guys Sim te M ta Sim te Yon jèn ayisyen ki rantre ozetazini Ki gen rezidans mwen oubyen yon sitwayen ameriken Ki vle al nan kolèj men ki pata renmen peye lajan nan pòch li pou l fè edikasyon l Ozetazini, men sa m t ap fè. Si m te yon paran ki gen pitit mwen ki pral nan kolèj kounyela epi bagay yo pa bon nan men m, mwen pa jwenn lajan pou m peye lekòl pou pitit mwen Ozetazini, men sa m t ap fè. Nou pati! Premye bagay la li enpòtan aske m defini financial aid pou ou. Kisa financial aid ye? Financial aid tou senpleman vle di èd finansye. Tande? That's it. Se yon èd finansye ke swa leta oubyen yon moun oubyen yon enstitisyon ba ou pou w peye pou lekòl ou. Se sa sèlman li ye. M toujou renmen chita nan Azur College epi yon etidyan, le pli souvan se bèl ti mwazèl, ti demwazèl yo k toujou panse yo eklere, pase plis eklere a, Do you have financial aid? Yes. Oh ok. Epi depi ou tande l di w do you have financial aid ou mèt fèmen je w ou ret tann ke li jis ap pale avèk ou de pèl grent. E reyalite a, m toujou esplike ti malerèz mwen yo, tande m byen cheri. Ou wè ti jènòm sa ki bò woulib mennen w maten an, s on èd finansye l ba ou paske si l pa t met gaz nan machin li, li pa t achte machin nan, li pa t ap janm ka bò w woulib mennen w vin lekòl la. L gentan bò w financial aid deja, w kalifye! Ou fanencholet deja. So kisa fanencholet ye? Fanencholet nan langaj o lekòl Ozetazini se yon package ki gen 3 bagay ladan. Premye bagay la li gen grant. Grant se lajan leta oubyen yon enstitisyon ba ou ke ou pa bezwen fè anyen pou li e ou pa bezwen remèt lajan sa. Sa se grant. Dezyèm bagay ki anndan package Financial Aid la, se sa ou rele loan. Loan se lajan ke ou prete e nan ka Federal Financial Aid, sa ou rele Title IV pwogram nan, enben 6 mwa apre ou kite lekòl oubyen 6 mwa apre ou gradye lekòl, ou dwe peye lajan sa back. Now, genyen 3 fòm de loan nan langaj federal la. Ou genyen sa w rele subsidized loan, ki se yon loan ke federal gouvènman fè yon bank ba ou tankou Salime, epi li di bon, Salime, mwen konnen Johnson bagay yo pa bon nan men Johnson, e m gade tax paran Johnson, m wè bagay yo pa bon nan men paran l tou. Enben, ba li lon nan, pandan l lekòl l ap peye enterè sou lon nan, men sepandan enterè sa a w ap foure l anndan lon nan. Sa vle di federal gouvènman subsidy lon nan pou ou, li pote ou. Genyen unsubsidized loan, On subsidize loan nan se federal gouvèman di m gade Johnson wi, m wè bagay yo yon ti jan bon nan men paran yo pa fin bon nèt men m wè bagay yo yon ti jan bon nan men paran l oubyen bagay yo yon ti jan bon nan men misye. So sa n ap fè, w ap bay misye loan nan, tout enterè misye ta sipoze peye nan loan nan l ap peye l pandan l lekòl. Si mwa aprè l fini oubyen l kite lekòl, n ap fè l peye ni prensipal la ni enterè a ansanm. Men, sa a se sa ou rele yon unsubsidized loan. Federal gouvènman pa subside enterè a pou ou. Apre sa gen yon lòt loan, e kouman l rele ankò, m pa menm sonje l menm, men yo pa ofri l ankò nan lekòl, se tou senpleman lekòl ki te genyen l yo ba ou l, so m pa menm bezwen bother chonje l nan tèt mwen, tèt mwen gen lòt gwo bagay pou m sonje ladan pou ou. So, loan, se lajan ke ou peye, ou dwe peye back apre ou fini, gen subsidized and gen unsubsidized loan. Epi, twazyèm bagay ki anndan gwo bokit financial aid la, se sa w rele scholarship. Scholarship se lajan yo ba ou paske ou se yon bagay oubyen ou fè yon bagay. Men ki jan m toujou renmen dekri l pou yon jèn Ayisyen. An nou di ou gen yon nèg ki renmen avè w, medam. Epi l di w cheri, m tande mesye gwo bouch sa a, mesye boul je kale sa a, mesye gwo figi sa a, bouch ki manje anpil diri sa a, ki ap pale de bagay lekòl, enben li di l gon lekòl ki rele Azur College, m ap voye w ladan. M ap peye 3 mil dola pou ou. Men 3 mil dola cheri m ap peye l pou ou. I don't care m renmen w kelkeswa sak pase a lajan sa I don't care sa rele grèt men sil di w kelkeswa sak pase a wap remèt mwen lajan m lajan sa se lon men sil di w cheri ou wè lajan sa map ba ou l chak 2 jou m vle w bo mwen la ou bo m la ou bo m la ou bo m la pa la non. Sa a se scholarship li ye. Sa vle di se yon lajan paske ou fè yon bagay oubyen ou se yon bagay. Pa egzanp, ou gen timoun ou ki jwe foutbòl, enben yo ba l scholarship pou l al jwe foutbòl nan lekòl sa a, li fè yon bagay. Pa egzanp, ou se yon nèg nwa ki ta renmen aprann vin gen yon master degree an accounting, enben ou gen asosyasyon Black MBA ki ka ba w scholarship tou senpleman paske ou se yon nèg nwa, ou se yon bagay. Ou se yon fanm nwa, ou se yon single mother, epi ou gen Johnson and Johnson Campaign for Nursing ki deside ba w lajan pou w vin nan nursing. Oubyen ou gen tps, oubyen ou gen DACA, ou jwenn Azur College ki deside ba w 1000 a 5000 dola scholarship. Sa vle di, lajan sa yo ba ou l paske ou se yon bagay oubyen ou fè yon bagay. Ok Sa e financial aid kem dekri pou ou. Map vin sou ou kijan pou vin lekòl gratis la wi. Men banm fè yon ti reklam. Mwen genyen Azur College. Azur College nou ofri pwogram RN ke ou ka fini nan 24 mwa avèk high school diplòm ou sèlman, oubyen nan 18 mwa si ou gen kredi. Sa vle di gen yon bann nan nou k chaje yon bann kredi men k pa janm fini yon degre. Enben nan 18 mwa as you koleg ap pran kredi sa yo no matter how old they are epi nap ede w vini yon registered nurse. Si w se yon etidyan yo te mete deyò nan yon lekòl nursing, nou ka pran kredi nursing ou yo epi nou ede w kontinye kote w te fini an. Rele nou 305 751 0001. Anplis de sa, Nou bay viza etidyan pou moun ki ka vin etidye Ozetazini depi ou kalifye. Si w se yon doktè ki te kite Ayiti, Sendomeng, Kiba, rele nou 305 751 0001, m ap ede w, m ap ede w vin yon Registered Nurse nan 12 mwa sèlman. Ou bezwen plis enfòmasyon sou sa? 305 751 0001. Reklam nimewo 1. Reklam nimewo 2. Mwen partner avèk North Broward Technical School. Nou gen pwogram LPN e nou gen pwogram RN. Men sa k bèl la pwogram sa a tou si w New York, ou Boston, ou I don't know, Texas, New Jersey, Georgia, I don't care, kèlkeswa kote w ye a, ou ka patisipe nan pwogram nou an nan North Broward. So sa vle di Azur College nou pran etidyan ki on ground bò isi a. Men, nòt pou awòd nou pran etidyant nan kèlkeswa lòt eta a yo, enben, vin jwenn mwen non. Sa vle di m gen 2 lekòl nursing isit. Azur Université, an Ayiti. Ou menm paran, m ap mete nimewo ni Azur Université, m ap mete link lan pou ou. Ou menm jèn fi, jèn gason ki New York, Boston, m ap mete link nimewo telefòn pou rele pou nòt pou awòd. Ou menm ki ta renmen vin nan Azur College, ki ta renmen voye yon moun, ki ta renmen gen yon viza pou voye pitit ou vin lekòl nan Azur College, 305. 7 51 0 0 0 1 Reklam fini. M tounen! Men ki jan mwen menm si m ta pral chache lekòl, si m te yon imigran ki pral lekòl, enben men ki jan m t ap fè pou m al lekòl san m pa peye lajan nan pòch mwen.

Ki di fòk nou fon jan pou mun ki bagay yo ekonomik yo pa bon nan men yo pou yo kab lekòl al nan community college o mwen. Enben l vini avèk the grant program ki bay etidyan 11 mil 500 dola pandan 2 zan. Ou chonje istwa community college AS vs AA m te esplike w la? Enben lè sa a kounye la a Pell grant epi kounye la a misye vini avèk program sa a an 1972. An 1980 Yo renome pwogram nan an pou non misye kapab pou prezève legasi misye ki te vin ak kalite bon pwogram sa. Se sa k fè yo rele l Pell Grant an memwa de Senatè Claiborne Pell ki soti Rhode Island. Ok, Pell, Pell Grant. Yo nonme l aprè moun nan. Se sa sèlman li ye. Sepandan, yo ba w 11 mil 500 dola pandan dezan, nan dezan. Tout total 11 mil 500 dola nan dezan pou w peye pou lekòl ou. Gen yon bann nan nou k ap mache nan komin Ti Kolèj ki gaspiye lajan sa a epi n pa janm fini. Enben konnen sa. Ok? So, mande Financial Aid lekòl ou kijan w kapab fè. Si m t ap antre lekòl. Genyen de tip de grant. Genyen federal grant e genyen state grant. An nou di m pral nan yon community college se nursing m ta pral aprann nan Rhode Island oubyen nan New York. M konnen m kalifye dofis depi m ekonomikman m kalifye m gen 11 mil 500 dola lajan m pa t ap peye. Enben m ta pral sou girlfriend mwen Google m antre ladan m tape Google tell me state grant that are available for nursing students pa egzanp nan Florid kote m ye a ou genyen career source li te rele workforce si w abite nan Miami Dade County y ap ba w 10500 dola lajan gratis ti cheri depi w kalifye pou w peye pou w kapab al aprann kèlkeswa pwofesyon w vle a sitou nursing. Si w nan Broward, yo ba w menm lajan sa a, si w nan Palm Beach, yo ba w menm bagay la. Li enpòtan pou w konnen chak county yo genyen yon branch de Workforce. Ale sou Florida, careersourceflorida dòt com, w ap jwenn ki Workforce ki apati a zòn kote w ye a, si se nan Orange County, nan Orlando w ye, pou w kapab patisipe nan pwogram sa yo. Now. Fòm diw sa bagay sa yo pran tan depi se lajan gratis wap jwenn wap kanpe nan ligne a mort men si w pasyan si w ka sote hoops yo a wap jwenn lajan sa so imajine w yo baw 11 mil 500 gratis pèlgren epi state Florida si e nan Florid ou ye baw 10 mil jiska 10 mil 500 sa gentan ba ou what 20 21 22 mil dola si wap etidye program nursing ki koute w 25 mil dola ou rete 3 mil nan pòch ou. Lòt 3 mil lan ale sou Johnson and Johnson Campaign for Nursing epi lè w rive w ap chache scholarship. W ap jwenn Johnson and Johnson, rezon k fè m renmen pej sa, li chache tout lekòl, tout òganizasyon k ap bay scholarship pou moun ki vle etidye nursing, kèlkeswa se yon LPN ou vle fè, kèlkeswa se bachelor degree oubyen associate degree oubyen master degree oubyen PhD ou vle fè nan nursing, li ba w tout moun sa yo. Enben mwen menm m t ap aplike, m aplike, m aplike, m aplike, m aplike jiskaske m jwenn yon moun ki ban m lòt 3000 dola sa a. Bingo! Edikasyon gratis. Ceci, mwen di sa pou nursing, men w ka fè sa pou kèlkeswa pwofesyon. M konnen yon ti matmwazèl ki fini medical school li nan yon lekòl, m kwè Tampa, zewo lajan sot nan pòch li. Okontrè, lè l fini medical school li, li genyen nenpòt 50 mil dola ankò, money, ke yo ba l pou l peye lekòl, pou l pran plezi l, pou l fè ceci, lajan scholarship ke l te genyen. Ankò, tout sa w ap di w la yo, pi gwo sous kote w ka jwenn lajan vrèman pou peye lekòl ou se nan Financial Aid lekòl ou a, Financial Aid School Office ou a. Pouse yo pou yo pa ba w loan. Di se pa loan ou bezwen, ou bezwen grant e ou bezwen scholarship. Ou bezwen grant, ou bezwen scholarship. Ou bezwen grant, ou bezwen scholarship. Pa loan. Pran lonn nan kòm yon dènye resort. Ok. Ekstrèmeman enpòtan. Li enpòtan pou konnen tou ou pa dwe parese. Trè enpòtan. Lòt bagay pou konnen ankò, li enpòtan aske ou ranpli sa ou rele FAFSA, The Free Financial Aid Application ke federal gouvènman mete, ale sou fafsa dòt gòv, F A F S A pwen G O V. Wap jwenn tout enfòmasyon kijan pou aplike. Paske menm si pou yo ba w grant lan, yap mande w FAFSA. Si yo ba w scholarship la, anpil la do ap mande w aplikasyon FAFSA, paske yo menm lè yo ba w scholarship ya yal pran lajan nan tax. So li enpòtan aske w ranpli fòm nan e ranpli fòm nan bonè. So ale sou FAFSA wap jwenn li. Si w gen bezwen konn kijan pou ranpli fòm nan pa rele m, rele mennaj mwen Gougo. Si w ale sou Google ou tape FAFSA, Federal Gouvènman gen yon chanèl sou li kote yo fè videyo pou tout aplikasyon an nèt. Tout kesyon ou ta genyen, genyen de videyo ki reponn kesyon sa a pou ou e yo gen yon nimewo kote ou ka rele yo dirèkteman. Paran, timoun, pi gwo rezon k fè nou peye yon bann lajan pou n al nan kolèj, nan inivèsite se paske nou parese. Kite m fini, ban m ba w kèlke sous de financial, de scholarship ke w kapab aplike. Premyèman FAFSA, F-A-F-S-A, pran kreyon w wi, dot gov, ale sou li. Dezyèmman, fastweb dot com, W-A-S-T-W, non non, F-A-S-T-W-E-B. Fastweb dot com sa se yon agregat de tout scholarship ki gen atravè Lèzetazini ke moun mete sou li. Depi yon moun gen yon scholarship, l al sou Fastweb li poste l. Google dot com, enpòtan, al sou Google dot com tape scholarship for whatever sa w ap aprann nan. W ap aprann diplomasi? Pa genyen scholarship pou li. M poko janm ka wè l mwen. M wè pwogram sa, m pa vle wè l. Anyway. Johnson and Johnson Campaign for Nursing Future, www.johnsonandjohnson.com oubyen Google Johnson and Johnson Campaign for Nursing Future, w ap jwenn li. Si w se yon etidyan entènasyonal oubyen w se yon etidyan k ap vin Ozetazini sou yon viza etidyan, ou ta renmen jwenn ki lekòl ki ba w skolachip pou w peye pou lekòl ou, bourse d'études, yè jan n renmen mo sa a, Ale sou educationusa.com educationusa.com wap ga wap jwenn klike sou scholarship wap jwenn oubyen financial aid m kwè yo rele link lan wap jwenn enfòmasyon ki bon w kapab ale lekòl ou si w se yon moun ki lan lekòl nursing ekri lopital yo genyen chaje lopital ki fè kontra avèk lekòl sitou community college yo ki ba yo student loan oubyen grant an retou yo menm lè w gradye w pase tès la pou al travay pou yo pou yon ti tan pi long. So, m gen anpil bagay m te ka di nou, men m wè videyo m nan rete 15 minit sèlman, ekri, poze m kesyon anba a. Si m te yon imigran ki pral lekòl men kisa m t ap fè pou m al peye lekòl mwen gratis ti cheri? Si m te yon paran ki ta pral lekòl men sa m t ap fè pou m ede pitit mwen al lekòl pou l peye mwens lajan ke posib oubyen zewo lajan?

M se patnè nan Nòt Broward Technical School ki ofri LPN, ki ofri RN a etidyan New York, Boston, Chicago, New Jersey, Georgia, Pennsylvanie, whatever kote ou ye a. M ap met nimewo telefòn nan anlè a pou ou, rele nou. M se direktè Azur University ki pral ofri pwogram Nursing, ki pral ofri Master Degree in Business Administration, ki pral ofri Computer Networking an Ayiti, ki pral ofri yon Bachelor Degree an Jeni Elektwonik pou montre ou kijan pou monte radyo stasyon. ki pral ofri pwogram ayewonotik ki montre w kijan pou w pilote avyon, kijan pou w pilote drone. Se jan de bagay sa yo m fè. So map met link lan pou ou ajoute non w sou lis mwen. Sitou ou menm dyaspora ki gen pitit kap fè parese an Ayiti map ba w kontwòl timoun sa. Wap ka peye lekòl li pandan w isit. Map voye mwayèn li fè pou ou chak trimès. Map voye a tandans repòt timoun sa ba ou chak mwa pou w konnen eske l te vin lekòl, eske l pase klas yon fason aske pou w ka redi zòrèy li. Se kontwòl sa map ba w dyaspora nan Azur Université. Si m te, m ta. Sepandan, m jis ta. Epi m fè l. Tchaw tchaw! I love you! A pwochen videyo m nan. Mwah!